Ou anfòm? Kòman sa ye?
Nou anfòm, nou anfòm.
Nou kontan. Nou salye w fratènèlman wi gran frè. Nou kontan tande w paske ou konnen gen anpil moun ki enkyè pou ou frè m paske yo pa tande w menm e gen moun ki gen gen lòt rimè k t ap di vye bagay men lesansyèl ou anfòm.
Monchè mwen pa anfòm paske si m ta di m anfòm m ap bay tèt mwen manti, m ap bay peyi a manti, m ap bay zansèt yo manti. Ok.
Eeh men anfòm nan pa anfòm nan li pa yon bagay pèsonèl li se bagay tout yon peyi li gon aspè ansestral ladann tou
paske mwen menm fòk mwen di w ke li wont jounen jodi an pou mwen prens legrand pou m ap di ke mwen pou kò m sa sa vle di
lòske kemi seba li menm li kòmanse yon batay an afrik le pèp afriken soutni l nan tout sa l ap fè. Soutni an pa oblije se lajan, men li kapab moral, entèlektyèl e l kapab metangad. Pou m pa di tèt mwen m vilnerab apre Bondye, Se frè panafriken yo ki toujou met an sòt yo kominike antre antre yo menm epi pou yo pale avèk dè lidè de goch pou yo di gon gon tip ki enpòtan Ayiti ke yo dwe toujou voye je sou li. Men kot Ayisyen yo menm?
Donk ou santi kòmsi tout Ayisyen yo, militan yo, mesye sa m konnen yo, tout abandone w? Ou santi w vrèman poukont ou?
Non m pa rele tout militan, m pa di tout Ayisyen abandone m. Men fòk mwen pale verite a. Si m poukò m, fò m ka di m poukò m. Li enpòtan frè m, li enpòtan.
M dwe gen yon pèp k ap pwoteje m a tou lè nivo. ki ap mande bon kòm sa misye fè kwa nou pa tande m sak fè n pa tande m èske yon sèl moun ka pouse kalite wòch sa èske yon sèl moun ka pran yon desizyon pou yon pèp pou kòl menm ke m detèmine pou m fè nenpòte kwa pou ayiti pou nasyon m Men fòk anpil moun nan nasyon an tou ki kapab un pti peu pou yo detèmine pou n chanje sa yn fwa pou tout. Nou pa ka rete sèlman nan filozofi ke oh mwen deyò m ap goumen pou m pou m rete deyò nèt. E gon ti benyen zen e gon ti benyen zen Kemi Seba, Konare, Lè mesye sa yo deyò. Lè yo te deyò, yo di konsa, Mwen menm, je veux rentrer chez moi. Mwen vle antre lakay mwen. Nou ki di nou se Ayisyen nan dyaspora, si nou konnen n se Ayisyen vre, ki wòl nou? Fòk nou mè di oligarchi a, lelit kanadyèn, lelit fransèz, ke enstabilite k ap fèt ann Ayiti a, li pa bon, m vle antre lakay mwen. Toutotan ke nou pa radikalman di sa, sa k fè m lakay ou se paske wi nou konsyan dirijan nou yo pa bon, men lelit oksidantal lan li patisipe nan deriv peyi m, m pa ka vin lakay mwen. Kòman yon moun pral vle tande Prens Legrand kounye a, pandan se tan nou tout militan nou vilnerab la? Kòman w pral tande m près legan pandan nou tout konsantre sou Joe Biden, yon jenosidè, yon moun ki pa, ki ap founi zam pou fè yon gè pa pwokirasyon kont yon lòt pèp pandan se tan l te ka gen yon dyalòg de lapè pou gen yon bon konsansis pou gen lapè nan mond lan. Yon moun depi lè l moute o pouvwa a, li pa janm pran yon desizyon pou l di lelit amerikèn sispann anvwaye zam bay Ayiti. E sou, e sou gouvènans, ou wè ke, ou wè ke lè ke lapolis Ap eseye ap pran zam nan dwàn yo, ou wè gouvènman l lan, anbasad Dèzetazini e sou lòd Joe Biden, yo di piga lapolis pran zam yo, piga yo itil pou piga so lapolis nasyonal Dayiti sèvi ak zam yo. Nenpòte kwa! Kòman yon moun pral vle tande m? Kòman m pral goumen pou kò m la pandan nou tout konsantre yon sèl kote? Kòman? Kòman nou vle tande vwa m? M oblije fè silans pou m swiv nou? Epi tou, m ap pran dè, m kanpe avèk dè, m refize dè bagay pèsonèl ke oligachi a avèk yon pakèt jwè l ap, ap, ap, ap, ap ofri m. M fè yon chwa de Ayiti. Nou menm ki fin fè chwa sa de Ayiti a, nou tout pa ka ret Ayiti sèt. Fò nou al chèche deyò. Pou nou viv, pou n chanje vi nou paske la pa gen anyen, m konsyan de sa. Men kisa nou kreye, kisa nou vle fè, kisa n revandike pou n di nou vle tounen. Mwen m ap goumen pou mwen poukisa m ap goumen. Piske m wè nou tout afè pa nou n ap regle, se ego yo divize. Anvanyen, fè politik de lemosyon, nan medya, fè polemik, fè diskisyon antre, jere bagay pèsonèl, pale de pwostitye tankou Michel Martelly, de vwayou, de bandi. Men, fòk nou kominike ak oligachi a tou. Di m, mesye sa yo se de gang amatè, yo se de danjre, fòk nou pale de yo, men fòk nou pale de tout. Fòk nou pale de gang siprèm yo tou, paske ojoudwi lelit kanadyèn yo se gang siprèm nan. Fòk nou di yo mwen menm m pa ka ret Ottawa ankò, m pa ka ret Kanada ankò, m vle rantre lakay mwen. Prince le Grand ki chwazi kanpe pou l di lelit kanadyèn nan, lelit amerikèn nan, nou vle otodetèminasyon, Te di je nou yo rann nou kont de politik monstrueuse sa, de krim barbare sa kap fèt Ayiti a, pou yo sifi avè l. Yo jenoside nou twòp. Men nou menm ki deyò a, èske nou pa ka federe fòs nou ansanm pou n chita a elit etranjè yo, pou nou di sa kap fèt Ayiti a pa bon e nou dwe fè l regilye e pa pran mikwo plede pale. Ayiti bezwen aksyonè tou. Kisa nap fè ak tay nou a misk nou. Nou pa em pa janm pale. Sa pale anpil la pral itil mwen. La se sa fok gen aksyon t poze exactement.
M konprann nou men m pa gen sipò m pa gen sipò oken moun apre Dye
sipò a se pa lajan pou l ye men se pale de se pale de pwoteksyon m nou mechan Nou dwe pale pou militan yo pwoteje davantaj. Nou tout fèmen bouch nou. Nou pa janm fè w kanpe. Nou pa tande Prince Le Grand, men yo tiye Black Diamond. Se pi gwo alye m oblije fèmen bouch mwen. Monchè, men,
Prince, dyaspora ap mande pou ou lontan wi frè m. Dyaspora ap mande pou ou anpl lontan. Yo enkyè pou ou. Fòk ou pa lage l konsa non. Yo enkyè pou ou. Se sou menm sou ou pa pale de lajan, men gen anpil lòt mouvman k ap fèt bò isi an, kote ke n al devan biwo Nasyon Zini, kote ke n al devan biwo Premye Minis lan, sa pral fè dezyèm fwa ke la dyaspora Ayisyèn e Monreyal pèsonèlman, gen bagay k ap fèt, mon frè, gen bagay k ap fèt, men efektivman fòk li ta plis vrèman, fòk li ta plis, Men moun yo mande pou ou frè. Epitou sispann pale anpil frère. Aksyon. Dezole m koupew sispann pale anpil frère. Dat nap goumen twouve yon lòt strateji. Kisa w pwopoze? Kisa w Wi. pwopoze? Kisa w pwopoze? Gè avèk gèl la enpòtan tou, gè kominikasyonèl la bon tou, men mete mete kostim sou nou, pran teni, al di olive. Piga chia, men sa nou vle tou, nou vle tounen lakay nou, moute tèt pèp ayisyen an pou kè nou kanpe. Nou pa gen ryen kont le pèp oksidantal, le pèp ameriken, le pèp kanadyen. Nou pa anyen kont les antreprenè, les envestisè kanadyen e ameriken. Nou sòm kont lelit di Kanada ki ap non sèlman ap fè pèp yo sibi des enjerans e k ap fè pèp nou an mil fwa plis. Se kont sa yo nou nou bezwen poukisa yo paka fè antreprena koperasyon ganyan ganyan pou kreye antrepriz lakay nou antrepriz tankou teksil telefonik kreye aparèy teknolojik gen kondisyon pou pou fè sa yo al mè negosye sa yo fòk nou bat pou nou kreye yon nouvèl ayiti. Pale anpil la pa bon fede fòs nou ansanm epi bay moutre anbisyon ke nap nap met kòb ansanm nou menm nou menm kap ke amiko nan bouch nou kap pale kreye fè federasyon de fòs pou nou vin mete kèk bagay ayiti tou nou te mèt ka kòmanse la 400 500 mil dola omwen ya wè nou nou dezire vin nan peyi a nou abandone peyi a kwa Biden tap kreye yon pwogram pou l antre ayisyen Li menm a Canada yo tout melanje pou yo achte yon pakèt kote Haïti mwen menm pou m pa sèl mwen k nan batay lan je suis le premier cible nou gen anpil moun anpil moun kap fòme la pou Haïti m pa egziste ankò ap gen dè dè santèn kapwa la mò ki pral ki pral pran la relèv pral gen dè ti Dessalines ki pral pran la relèv men sepandan fòk nou menm ki lòt bò an. ki kite peyi nou fòk nou ayiti se se matris ke Bondye ba nou fòk nou fè de fòs nou ansanm vin kreye kèk bagay ayiti peti a peti mete de bagay pou pou konkeri de grand choz pou nou fè kèk bagay pèsòn pa konnen kòman mwen ye yow se honte de le dire mwen sèl se pa bon sa se pa se pa respektye se pa janti Se pa entèlektyèl. M bezwen sipò pèp la tou moralman. Si m abandone, m pa ka pale. Al revandike jodi a la. M dwe revandike. Men fòk nou avè m nan revandikasyon an pou m kontinye revandike. Wi, nou bezwen pati. Men Kot lit kot kot batay peyi a. Se sa se sa. Antouka e prince nap gentan pale e nou pral wè jodi an efektivman se pa pale senpleman fòk e la dyaspora ayisyèn fòk dyaspora ayisyèn nan debou tout bon pou ayiti jodi an regroupe nou ehe ale frè ale. Ok si map di yon dènye mo si map di yon dènye mo mwen mwen se m pap di poze paske mwen menm Au plus profond de moi, m renmen peyi m krevman, pèp mwen krevman, m renmen, m renmen batay, so, sa vle di m renmen pa mwen k kanpe, batay la kanpe paske on pati nan popilasyon an je dirè, on pati nan popilasyon an kanpe, elit la travay on boykotaj, mwen menm sa egzije yon ti poz, epi mwen pa poze, m ap fòme de jèn, de plis jèn, m ap fòme de zanfan, pou vini ede peyi a pi devan ok nou pa bezwen sousi Legrand nou an toujou rete la dayè m rele Prince Legrand nou se nou menm e nou se dyaman nou se lò n p ap janm chanje pase jou n gen pouvwa n ka enprime sa y ap rele lajan an sa vle di nou se nou menm nou pa bezwen anyen k Ayiti Ayiti sèlman nou vle bro pase nou konn Ayiti deja.
Trè byen. Paske nap nap pale an prive prince. Nou gen poun pale an prive. Mèsi anpil frèm. Pa gen sousi. Kenbe la frèm. Epi si ou sou fasyon an koulè se nòmal tout afè.